E nan lè sa nou di pèp ayisyen bonswa. Sa fè nou plezi jodi a pou nou montre w kòman ke nou kòmanse koupe bannann nan. Jodi a ki se 4 me, nou te plante bannann sa a depi nan alantre me, finisman avril, enben mwa sa a fè l 12 mwa. Ebyen men ni, se konsa ke n ap pral koupe bannann nan. N ap koupe. Ann ale. Travay ap koupe bannann nan. Ase sa fè nou plezi anpil pou m montre nou kòman sa ye. Lè yon moun travay, kòman sa nòmal. Ok, men bannann nan. Se konsa bannann nan ye. Eske nou gade? Men bannann nan, se konsa bannann nan ye. E se konsa tou n ap Gade pou nou wè kòman nou kapab rive reyalize rèv peyi nou an Ayiti. Men bannann nan, bèl rejim bannann wap gade. Se konsa bannann nan ye. E nap gade men kòman jaden an ye. E nan lè sa a, nou mande chak fanatik yo ki avèk nou. E chak moun kap gade videyo sa a. Silvouplè ban nou yon ti tan. Pataje pou nou. E abòne. e like videyo a e Di nou kisa w vle nan kòmantè yo paske se sa nou vle devni pou peyi nou se sa nou vle etabli nan peyi nou e nou gen tout jèn ki avèk nou ki vle travay nou la pou nou montre yo pou nou ansenye yo kòman ke travay la va fèt e meni gade kòman manyòk la bèl se te yon manyòk mwen apèn rache manyòk la kounye a la jaden an gen 12 mwa depi li kòmanse. Ebyen men sak pase, nou gentan fin rache yon marc ladan, pandan nou fin rache marc la an mwa janvier pou fevrier, men marc ki plante ankò, men. Sa nap gade a se konsa marc la gentan plante. Nou pral koupe yon lòt bannan ankò. Se konsa bannan nap koupe jodi a men. E konsa sa ye. E nap gade. Lè w koupe bannann nan. Bay moun, bay fanatik yo yon ti egzanp pou mwen. Bannann nan, lè bannann nan koupe. Nap gade sa. Ou sipoze jwenn bannann nan pou koupe l la. Lè w fin koupe l la konsa, kisa w fè? Ou mete tè ladan l. Men, men ni. Wè. Koulin nan manke file men. Nan pral fè tout mwen pou nou kapab mete l. Koun ya la pandan ke sa a fin koupe kon sa. Ou pwal eseye pou bagay li pou pon pèl pou mete tè la dan. Ou pral mete tè ladan, bouda sa li menm men sa ou pral fè ladan ou tou pran tè atè, ou mete ladan ou bouche l. Pou ki sa ou fè sa? Pou l kapab pou plan bannann ki rete la yo, pou l kapab pran plis fòs. Dakò? Men yon ti pye bannann tou piti men ni menm si timoun nan te gen 4 an li kapab rive pou l koupe l. E se sa yo rele bannann miske a. Dakò? Sa yo rele l bannann miske. Se sa ki vwèman vwèman bannann miske a. E m pral moutre nou sa yo rele bagannèt la tou. Men li, se konsa li. N ap koupe l, koupe l pou mwen. pou n kapab montre fanatik yo. E Sego nou salye ou. E tout fanatik Kiki Prod yo nou salye nou. Se konsa travay sa ap fèt. Meni. E konsa n ap koupe bannann jodi a. Nou salye ou Ayiti, Chili, Miami. Kote ou ye Etazini nou salye ou.

Ah dakò gilè yo pap pale Ebyen se konsa ke nou avèk nou Se konsa bannan nan e travay ou di yo pap pale E nou pral montre ou ki kote ke nou koupe bannan yo e kote nou mete yo a Kòm se yon premye jou nap koupe bannan nou la pou nou koupe kòm Jaden an li pa twò anpil Men jodi a la nou la pou nou koupe 2 douzèn bannann sèlman kòm pi piti.